Son sistèm ki pwisan, son sistèm ki òganize, men m ba w garanti n ap demantle l, n ap mete l atè. Guy, pou nou fini seri kesyon sa a, angajman w p ap chanje. Donk yo p ap janm jwenn yon Guy Philippe ki bèbè oubyen ki rete la nan pestèl, ki ap jere ti afè l, non, w ap toujou kanpe batay. Bon, ki sa yon moun genyen l ka ofri m ke m pa genyen deja? Sa depan ki sa w vle genyen, ki sa k pou fè w kontan? Mwen menm kè m kontan, e kè m ap kontan anpil lè m wè chak Ayisyen ka kanpe epi yo di bon nou menm nou p ap fè yon pa n ap ret nan peyi n sa e peyi pa n. Timoun nan lè l fèt li konnen l ka manje, li ka al lekòl. Jenn gason an fini l pral nan inivèsite, l ap aprann sa l vle oubyen l pral nan yon lekòl teknik, l ap aprann sa l vle pou l vin sèvi peyi l. 2004, mwen te rantre nan yon mouvman ki te la deja. Sa vle di mouvman an te gen etidyan yo, feu, Graffney. Li te gen gwoup 184, te gen plizyè antite nan mouvman an. Mwen menm mwen te fè pati de yon mouvman. Te gen nèg Gonayiv yo ki te kòmanse avèk batay pou lanmò ame yo mete ye. Donk, sa vle di lè m rantre te gen plizyè responsab nan mouvman an. Ou te gen nèg Okap yo, ou te gen Jean Robert Lalanne. Donk, ou sonje tout non sa yo. Donk, m pa t anchaj tout mouvman revandikasyon ki t ap fèt kont Jean Bertrand Aristide. M te youn. nan responsab gwoup ki te gen zam gwoup ki te ki te rele fwon nasyonal fwon kòman li ankò fwon liberasyon nasyonal frap nan nan nan fwon de liberasyon nasyonal jodel chanblen tout moun nan yè yè stara chanblen te rejwenn nou ti wil wintè etyèn bitè meteyè epi pakèt ansyen militè nou batay pou nou te ranvèse yon diktati se ke nou fè malerezman e moun ki vin pran pouvwa yo blan sistèm nan Tankou li toujou fè, li te fè l an 86, li te fè l tout tan, li gen tan kouri, li pran kontwòl, epi li di men sa l vle, li ban Jè a Latòti, epi li ban Bonifas, e l sove sistèm nan. Men, nan epòk sa yo, anpil moun te panse w gen koneksyon ak blan, epi se blan ki te dèyè w. Se paske Ayisyen tèlman vin kapon kounye a, depi yon moun fè yon bagay ekstraòdinè, yon bagay ke tout moun pa kab fè, yo di w se blan k dèyè l. Lè m te vin la a tou, e pandan m ap lanse mouvman revolisyon an, yo te di w se blan an, a, anvwaye l ye, a, e nan misyon l ye. Donk se konsa yo ye, paske Ayisyen an vin pèdi Konfyans nan tèt li, li panse tout sa k pou fèt fòk se blan k fè l. Li panse tout sa k pou di yon moun pa kab fè anyen, yon moun pa kab pran gwo desizyon sa yo pou lanasyon si se pa blan ki dèyè l. Donk se sa k fè w wè ke gon seri de nèg san lejitimite, san moun, yo chèche yon koneksyon blan epi yo asote yon pouvwa jan yo asote l jodi a nan palè nasyonal la. Men efektivman gen anpil moun ki nan pouvwa a se blan ki mete yo dabò. Men se sistèm nan. Sistèm sa se sou sa l baze. Moun sa yo pa bezwen anyen ki lejitim. Yo pa bezwen anyen. Se sèlman vòlè, kenbe privilèj yo, kontinye kraze e piye peyi a. Se sa k fè ke blan pa menm jennen pou l ba w sa. Anbasad amerikèn toutan k ap pale w de dwa de lòm, toutan k ap pale w de demokrasi, toutan k ap pale w de respekte lalwa, ou wè sa l ba w la. Li pa respekte anyen nan lwa. Ayiti. Li ba w yon bagay 7 nèg. Montre m yon kote nan lwa Ayiti, nan konstitisyon peyi a, ki di ke nou kab gen sa yo la a k ap dirije peyi a. Lè ou rive nan yon sitiyasyon de dekonfiti total de sistèm nan, nòmalman se ta pèp la sèlman se li ki pou ta lejitimize yon moun pou vin pran pouvwa. Pèp la fè pèp la fè chwal. Ke se nan dyaspora ke se nan Ayiti, yo di men ki liy yo vle, men ki Ayiti yo vle. Men anbasad amerikèn avèk tout awogans li, li pran kèlke nèg nan caricom, yo vote e yo mete 9 nèg, tout ki te pase nan pouvwa deja, tout depi 30 ans se yo kap kraze peyi a, epi yo pran 2 nèg ki bank kraze nan men yo, nèg ki pa janm kap jere anyen, epi yo di misye vin jere peyi a. 9 nèg, 9 prezidan, 9 konseye, konbyen? Yo chak gen 11 konseye, 99 konseye, 99 machin de lux, lajan ap gagote, koripsyon total menm nan peyi e tout moun konnen e menm blan konnen nou prale direkteman pou nal frape nan mi. Sa paka al okenn kote. Guy, apre 7 fevriye, anfèt lè w retounen sot nan prizon w vini an Ayiti, lè sa te gen eufori, te gen anpil moun dèyè w, te gen anpil moun e ki kwè vrèman nan tèt yo ke ou te ka pran pouvwa lè sa. e premye gwo petèt m pa konnen retrè ke yo pral fè se 7 fevriye. Petèt nan tèt yo te panse menm Guy Philippe ki te an 2004 la se li menm ki te ki ta pral vin ki ta pral pran lèzam ki ta pral mache sou Pòtoprens e yo wè mache sou Pòtoprens lan pa fèt.
Jounen jodi la gen 2 apwòch diferan ant apwòch ke n te gen an 2004 e apwòch ke n gen an 2024. An 2004 nou pa t vini e m te di l deja pou m pou nou pran pouvwa pou nou fè yon revolisyon. Nou te vini pou nou te ranvèse yon diktati e pèmèt peyi a rejwenn wout li. An 2024, nou vin la nou di n ap fè yon revolisyon. E revolisyon an ap kòmanse jisteman lè nou pran pouvwa. Ou pa kab fè revolisyon tou tan w poko sou pouvwa. N ap travay pou n rive vè revolisyon an. M ap ba w egzanp. Thomas Sankara kòmanse mouvman revolisyon Boukina Faso an 83. Ou panse se konbyen tan, prèske 40 an aprè yon jèn gason ki pa t menm la Lè misye voye mouvman sa a k ap fè refòm serye an pwofondè o Boukina Faso, m ap pale de jèn kapitèn Traore, se konsa. Donk revolisyon, menm mouvman 2004 la, l kòmanse an 1999, men se an 2004 ke tout moun vin wè lè li fin rive nèt. Nou ap si w ap sonje, w ap sonje ke apre eleksyon 2000 yo, 11 komisè nou oblije kouri al an egzil, paske te gen yon mouvman pou chanje bagay yo, paske nou pa t aksepte Jan e prezidan Aristide tap jere e dirije peyi a. Donk mouvman revolisyon pran tan. Men èske w panse kòmsim ta di w e gè dyalektik la, pale a, li sifi pou pou pran pouvwa a oubyen pote yon chanjman vrèman? Wi. Nou gen 2 jan n ka pran pouvwa aktyèlman pou nou fè yon revolisyon. Se oubyen pèp la bay li tankou Sri Lanka, pèp la pran lari l kanpe. Fas a tòsyonè yo, tout nèg k ap tire sou yo a, men l pa pè, li pa fè lach, li kanpe e li anvayi Palè Nasyonal, li anvayi Primati e l di men ki tip de gouvènman l bezwen, l anvayi lari tout kote nan peyi a, yo di men ki sa yo vle, yo fatige avèk enjerans amerikèn, paske pa bay tèt nou manti, tout pi gwo fren pou devlòpman Ayiti se anbasad amerikèn. Anbasad amerikèn se pi gwo fren pou devlòpman e m pa anti ameriken. M pa anti ameriken, m pa kont ameriken, m pa kont kanadyen, m pa kont frans, m pa kont chine, m pa kont larisi. Sèl sa mwen menm m ap eseye wè kijan pou pèp mwen soti nan mizè ke li a la. E jodi a la lè w byen analize tout bagay yo, pi gwo fren Ayiti genyen anfas li se enjerans ke anbasad amerikèn ap fè nan zafè entèn peyi Dayiti. Ou te pale de An fèt lò te gen momentum nan plis. Ok yo te pale de yon sèten amnisti pou gang yo. Kòm yon mwayen pou yo te ka, pou nou te ka jwenn yon lapè, pou nou pasifye peyi a etc. San nou pat oblije gen fòs etranjè ki vin nan peyi a, nou te jwenn yon lòt solisyon. E se de moun ou te pale avèk yo preyalableman oubyen ou panse ki te ka rantre nan yon lojik parèy? Pou m fin reponn ou premye kesyon ou te poze m nan, kesyon 7 fevriye e atant pèp la, wi pèp la te gen yon atant. Men si w sonje, depi premye jou m ap pale de revolisyon, mwen di se yon revolisyon pasifik. Nou pa ka gen okenn lòt revolisyon ann Ayiti. Nenpòt lòt jan n fè l, sistèm nan ap repran l nan men n. Nou pran zam, nou pran palè nasyonal, sistèm nan ap met pye l sou kou n, l ap pran l. Nou pap janm gen plis zam ke ameriken, nou pap janm gen plis fòs ke ameriken, nou pap janm pi kriminèl. Ke etazini avèk tout group kap kraze ayiti depi konbyen tan yo. Donk si w pran wout zam nan pou al pou yon pouvwa yap pranl nan men w ak zam yap destabilize w. Sèl jan w kab pran yon pouvwa se pèp la k pou ba w li. Se oubyen pèp la ba w li janm di w la oubyen l ba w li tankou senegal. Jan w wè mesye senegal yo fè revo kòmanse revolisyon an la jodi a la e se yap libere senegal de anpriz la frans. Donk se konsa sèlman n kab fè revolisyon sa an ayiti. Avèk zam li pap janm rive okenn kote. Ale pran zam pou yon gwoup ame rantre nan palè nasyonal, nou kab fè yon bagay ki vin bon pou 10, 15 nèg ki nan tèt mouvman yo, k fè yon lajan epi kale kò yo, kouri al an egzil. Men si se pou n chanje sosyete a, si pou nou chanje estrikti Leta a, si pou n vin gen Ayiti k pi jis e k pi egalitè la, se 2 jan sèlman n kab fè l. Se ala Sri Lanka ou swiv egzanp e Senegal la. Pou kesyon amnisti a, m pa janm di ke m ap bay amnisti pou gang. Mwen di m ap bay amnisti. E m panse ke amnisti, si pou nou rive nan rekonsilyasyon nasyonal, si pou nou rive sou wout ke nou vle a, fòk gen amnisti. Lè m di amnisti, se pa pou gang, e m trè, m eksplike l byen, se pa pou gang sèlman. Mwen di m ap bay amnisti pou tout moun ki konnen yo fè peyi a tò, pou nou vin fè sa k rele yon boroni kwenta nweva, Nou efase tablo a, epi n di nou pral rekòmanse sou lòt bagay. Mwayennan ke nou met baliz yo pou menm dezòd ki te fèt, ki lage Ayiti nan twou sa yo, pa retounen fèt ankò. Ki sa k bay gang? Se enjistis sosyal ki bay gang. Ki sa k bay gang? Se lamizè k bay. Tout moun mèt pale. Wi, non, Ayiti te toujou pòv, pa t. Non! Mizè ekstrèm sa a, li mennen n a kote n ye a la a. Nou dezini, nou pa moun ankò. Moun k ap dirije ann Ayiti yo se vòlè sèlman, se pran lajan, rich, achte apatman nan lòt bò. Gade kòman nèg yo kraze tout kòb on peyi. Premyèman, yo vòlè kòb la nan kesyon kowoperativ. Dezyèmman, Hugo Chavez ede nou avèk on bagay ki rele Petrocaribe. Nèg yo vòlè kòb la, yo dilapide tout kòb la. Twazyèmman, apre tranblemann tè yo ban nou dè milya ankò Yo volel fondasyon e gwo mesye gwo zotobre nan lot peyi avek ayisyen neg yo vole tout kob e kisa ou fe avek pli de 15 16 milya de dola e le ou pran tout bagay sa yo kisa ou fe avel kelke tant kelke boutey dlo kelke sak diri epi kriye nan televizyon pase moun nan tenten
donk amnisti a tande mizè a kreye kondisyon pou jèn yo nan zòn defavorize yo aksepte lè politisyen an vin devan li ba l zam nan, lè anbasad la vini l ba l zam nan, lè lòt gwoup ki gen lòt bagay enterè yo, depite, senatè, prezidan, premye minis. Paske gang an Ayiti, se depi 1994, 1995, y ap ame jenn gason. E n kab ale pi anvan, depi sou avril, nou kòmanse gen deriv avèk zenglendo. Epi avèk prezidan Aristide ki vin fè kesyon lame wouj nan Site Solèy, nou tout sonje sa k te pase Marie Christine Jeune. Polisyè ki pat vle bay bandi nan men yo asasinenl. Nou tout konnen e lame ti manchèt, nou tande tout bagay yo. Tout prezidan yo depi 1995, depi dènye 30 an sa yo, yo tout patisipe nan ame moun. Tout patisipe nan ame moun. Tout nèg ki sou pouvwa yo toujou patisipe nan ame moun. Donk e yap fè e koripsyon, yo mete yo nan yon povrete ekstrèm, nan yon mizè ekstrèm. Donk lè yo vin ak zam nan nan men yo. Mesye, kote nèg zèl sapat Matisan, oubyen zèl sapat Kwadèboukè oubyen kote, te kab jwenn zam ki koute 5, 6 mil dola ameriken, pou yo gen dè santèn de zam sa yo? Kote yo jwenn minisyon? Kote yo jwenn kontak sa yo? Lè yo fè yon kidnaping Petyonvil oubyen lòt kote, se nèg anwo ki kidnape moun pa yo epi yo pote l bay nèg yo kenbe wi. Donk, lè m pale de amnisti, m pale de amnisti pou nou wè ki jan nou kab sove Ayiti san ke n pa al nan yon gè sivil. Paske, amnisti n ap pale a la, li gen plizyè etap. Gen sa ki rele komisyon verite. Pou jwenn amnisti a, fòk ou pase devan komisyon verite a. Fòk ou eksplike kote ou jwenn zam sa a. Fò ou eksplike lajan Petwokaribe ou vòlè a, kote ou mete l. Fò ou eksplike kay sa yo ke ou genyen an, kòman ou fè genyen l, kot lajan an. Remèt pèp ayisyen lajan an, sispann fè kidnaping, sispann tiye moun, remèt zam ilegal ki nan mòn an. Lè sa a leta li menm ap konsidere padone w. Se sa k rele amnisti a. Men fò w pase devan komisyon verite, fò w pase devan komisyon jistis paske lè w fin bay verite a pou di men kisa w te konn fè, ou rekonèt ke w koupab, men tout tò w fè peyi a, y ap di w men sa lajistis di, men sa lalwa di, men lalwa kab. ba w yon chans, si w kolabore, si w ede nou konprann pwoblèm nan, konpleksite pwoblèm nan, si w ede n fè n fè n konprann kiyès ki ba w zam sa a, kòman lè w tiye moun nan oubyen lè w kidnape moun nan, bay ki moun ou pote lajan yo. Ou te kòmanse gen dyalòg a misye ou non? Non, mwen menm mwen, m te pale piblikman, m te di ke mwen ouvè pou nenpòt moun rele m, kote m ap pale avè w la a. Si Babekyou vle rele m jodi a la l mèt rele m. Si Izo vle rele m jodi a l rele m. Si Aristide vle rele m rele m. Si Martelly vle rele m rele m. Mwen di w si yo vle yo tout rele m paske yo tout kontribiye nan mete Ayiti kote yo ye a la. Pa gen okenn nèg la ki te gen responsab, ki te prezidan, ki te premye minis, ki te minis, ki te direktè jeneral ki pa konplis nan sa k ap pase jodi a la, nan ensekirite ki gen nan lari a. Donk ke yo pa vin pran pòz wi Guy Philippe di l ap bay amnisti pou gang. Non m pa janm di l. M di l m ap bay amnisti pou tout moun. Paske se sa a son wout pou nou fè pou nou sove Ayiti menm jan lòt peyi te gen kouraj. Mandela te gen kouraj pou l bay amnisti bay nèg sa yo ki te trete nèg nwa an Afrik di Sid tankou chen, ki te tiye, ki te kraze, ki te bonbade lekòl timoun. Mandela pou l sove Afrik di Sid li te bay amnisti. Pa vre? Paske se sa moman an te mande. Anri, Wa Anri 4 an Frans, lè katolik ak pwotestan touye dè milye dè milye de moun, li pa bay amnisti avèk Lady de Nantes? An antann nou, amnisti, dènyèman la nèg Salvadò a, prezidan Salvadò a, li pa bay amnisti? Li bay amnisti. Amnisti se pou tout moun. Tout moun ki fè Ayiti tò. Dapre w menm, kiyès ki fè Ayiti plis tò? Izo oubyen nèg ki te prezidan yo? Nèg ki te premye minis yo? Gang yo nou wè nan lari yo jodi a k ak zam yo, jèn gason, jèn fanm sa yo oubyen mesye k te gen responsabilite pou yo te kreye kondisyon pou Ayisyen viv byen nan peyi yo? Nou p ap vin padone nèg sa yo non, yo fè de krim ki enpadonab. pran fanmi, tiye yo, boule yo nan yon machin san rezon, sa se de krim enpadonab. Asasinen 2 moun ki vin ede, eseye ede nan òfelina, sa yo enpadonab. Men se pou n poze tèt nou kesyon kòman n fè rive la a? Se movèz gouvènans, se koripsyon ki mennen nou la a. Toutotan nou pa asire n ke nou fini ak kesyon movèz gouvènans, toutotan nou pa asire n ke nou mete yon fren a koripsyon e nou mete yon fren a enjerans, Anbasad amerikèn nan zafè politik an Ayiti, n ap toujou tonbe kote n rive tonbe a la a. Jodi a w nan yon peyi kote tout strikti de sekirite w sou kont etranje a. Anbasad amerikèn se li k kontwole lapolis, se li k kontwole lame, se li k met minis, se li k met premye minis, nou sot wè sa l fè a la a, li met tout sa l vle. E li vyole tout lwa, okenn moun pa kab di anyen. Si nou pa mete yon fren nan movèz pratik sa yo, Ou mèt tande Kenya ap vin la. Tout moun ap vini, aprè 2 3 zan yal lakay yo, sitiyasyon an pap chanje. Dayè yo di w yo pap vin batay ak avèk gang, yo pap vin batay ak gwoup ame. Si yo pap vin batay ak gwoup ame, yo pap vin batay ak gang, e pa gen nèg ki pral remèt yo zam vre. Donk lè yo fin ale nan 2 3 zan, Ayiti ap tonbe nan yon twou pi rèd. Sèl jan pou n pa tonbe nan yon twou, se pou n gentan asire n kòm pèp, kòm nasyon, nou mete kondisyon pou n pa tonbe nan twou sa. Nou nou di nèg yo ok, men yon lòt chans nou bay tout sosyete a. Nou di ou menm ou te vòlè kòb Petro Karibe a, Ou te fon ekip fo bagay ou pran lajan, nou pré poun padone w. Mwayenan ke w remèt kòb sa. Ou te vòlè kòb tranblemann tè la, nou pré poun padone w. Mwayenan w remèt kòb la w di n kot kòb la ye. Ou te nan asasine moun, ou te nan kidnape moun, ou te gang, nou pré poun padone w. Di n kiyès ki ba w zam sa. Di n kote w jwenn zam sa. Di n lajan ke w fè a kote w mete l. Nan ki bank, ki strikti nèg yo te met sou plas pou yo ban n minisyon. Pou n kab konprann pwoblèm nan. Pou n rantre nan pwofondè pwoblèm nan e pou n rezoud pwoblèm nan. Donk se sa. Ki amnisti? Se pa enpinite amnisti a ye. Se bay peyi a yon chans pou l reviv. E amnisti an e pa pou gang, se pou tout moun. E ankò yon fwa m di, politisyen fè peyi a plis mal. Ansyen prezidan, ansyen premye minis, minis, direktè jeneral yo fè peyi a plis mal ke gang yo. Donk se yo ki pou ta kontan amnisti a. E pou yo l ap pi bon. Eleksyon fin fèt, ou eli, menm avan w prete sèman. Donk genyen arestasyon ki fèt, yo arete w, yo mennen w Etazini. Ki eksperyans tout tan sa ou fè nan prizon Etazini an ki ki lòt Guy Philippe ke nou gen jodi a?
Bon m panse ke e arestasyon m nan yo pa ta ka pa fè l, fòk yo ta fè l paske yo te pè, yo pè diskou m nan piske se sa w wè m ap fè jodi a la se li k t ap fèt de tout fason. Yo jis retade l paske depi lè sa m te klè e yo menm yo ta, nou ka pa tande diskou an Ayiti men yo menm yo tande l, yo analize yo. Mwen klè depi lè sa fòk gen jistis sosyal. Fòk peyi a chanje, fòk strikti leta a chanje. Donk, blan avèk konplis li yo ann Ayiti, trèt de lenteryè yo, yo pa ta kab pa konplote pou yo fè sa yo fè a. Yo te di yo konplote, Guy Philippe gen manda. Men m tounen an la a. Bon, m te gen manda, yo pa kenbe m nan dcpj? Kot manda a? Yo te di Guy Philippe se dwòg dilè. Kot dwòg la? Poukisa se pou lajan yo, kan m rive yo di se lajan, twòp lajan m genyen. Kot lajan an? Yo pa kab bay on dola. Yo pa ka montre yon bout dwòg, yo pa kab montre anyen, yo kidnape yon senatè. Premyèman. Men ou te plede koupab, èske se yon strateji, poukisa? Ou pa kab pa plede koupab, paske se sa rele yo, se pa tankou ak prèv. Sa Yon jan plea yo, bargain. jan yo, jan, egzakteman, jan yo pran, jan yo pran l lan, jan yo prezante l bay avoka w la, yo, yo di se tankou ou fè yon conspiracy. Sa vle di ou, ou konspire avèk lòt moun pou te fè mal. Kote gen de moun ki te nan dwòg ki di yo bay Guy Philippe kòb. Ou pa konn poukisa yo retire chaj dwòg. Epi yo di ok non se lajan w genyen. Tout lè m fini yo fin pran m la yo di Guy Philippe dwòg dilè gwo dwòg dilè. Kan m rive Etazini yo di nou pral nan jijman ou konnen gen yon bagay fòk yo ba w fòk yo montre ki prèv yo gen kont ou. Yo di wi lè w te kòmandan Okap le 13 janvye ak le 7 janvye 2000 ak 13 janvye 2000 E dat sa yo plizoumwen e konsa nan yon semèn gen tèl bato yon te genbe Etazini, nèg yo di se nan biwo w menm ya ale devan w yo ba w kòb pou yo mennen dwòg la Etazini. Men sa yo pa t konnen, mwen menm mwen gen paspò m, m fè tout mwa janvye 2000 Etazini paske pitit mwen t ap fèt e e m t al nan e akouchman. Men se yo k te ba w, se yon public defender w te gen, Non, non, m te gen avoka pa m, m te gen avoka pa m. Donk kounye a la, lè m pale ak avoka a, m di avoka a, ok, men, men paspò m, gade pou wè an 2000 si se pa la m te ye, kòman m fè la epi yo t al nan biwo m an pèsòn yo ban m kòb. Dèlò, e se sèl sa nèg yo te gen. Nèg yo, nèg yo vin wè yo pran cho. Epi yo vin di, non se pa dwòg, se lajan. Ou te pran lajan nan men dwòg dilè lè w te kòmandan. Ki lè, ki bò kot lajan an? Jiska prezan o soje bank bay soje bank te bay e kòman ankò rapò di m te gen yon pakèt dola al soje bank nou menm se jounalis nou ye al soje bank al gade pou wè si gen yon sèl kote m te gen 3 milyon dola ameriken yon sèl lè yon sèl jou bon ok si si yo jwenn 300 mil dola ameriken bon ok yo mèt kondane m. Kounye a avoka la di konsa ke fòk pran pli a. Ou pa ka genyen ou pa ka gen yon konspirasi chaj sa a se nèg demokrat yo ki vin avè l an 1995 1994 ki mete l pou yo kraze nèg nwa. Ozetazini. Sa vle di depi yo met konspirasi a sou ou, nenpòt nèg yo pran nan prizon yo di ok vin di wi. Di wi ou te konn misye. Yo pa bezwen okenn prèv non. 2 moun. E lè w tande yo fin met konspirasi a sou mwen, yo pran nenpòt 10 nèg an Ayiti ki nan prizon pou yo di ok wi m tann Guy Philippe. Paske jeneralman lè public attorney an, sa nou rele. Public defender? Non, public defender a se avoka leta mete a la dispozisyon. An, w ap pale. M ap pale w de attorney general la se kòmsi m ta di komisè gouvènman. Pwosekitè a. Wi, pwosekitè a.
Lè l ofri plea bargain nan, se kòmsi m ta di w li gen anpil prèv. Li konnen ke w pa ka vin defann ou vreman oubyen? Non. Jeneralman se sa. Non, al konprann e, ou konnen se lwa e baz, li pa baze sou lwa jèmano-wobanik, se sou jirispridans amerikèn. Ok, kounye a, Guy. Donk yo pa bezwen prèv, yo pa bezwen anyen, depi yo gen 2 moun ki di wi, men sa w te fè. Ou pa menm bezwen konn moun yo, y ap kondane w. Kounye a, lè w andan prizon an, ki tretman yo ba w? Èske gen moun ki vin pale avè w, ki Vin di w de bagay kòmsi m ta di w de lòt bagay. Paske, ban m di w, pou jous kounye a, ann Ayiti, moun toujou gen yon dout, yo di, kèt menn, ki sa yo t ap di a Guy Philippe? Èske l gen yon misyon? Èske l dakò pou l fè yon bagay lè l tounen? Ki, kòman tret lan te? Enben, si men yo te gen yon misyon pou m fè yon revolisyon, m mete yo deyò nan peyi a. Bon, men, tout moun ap, men, kèlkeswa sa w di yon moun la, l pa, kòmsi, Moun ap toujou konpare nan tèt li. Men kòman tretman yo te ye jeneralman lè w nan prizon? Bon, se yon prizonye m ye, yo trete m tankou yon prizonye, men sa k pase ke pri. Men tout prizonye pa ta gen menm tretman. Sa depan mwayen w. Depi ou gen mwayen nan kèlkeswa peyi ou ye, ou kab fè prizon an pi byen kon lòt. Ou ka achte telefòn ou, ou ka gen tout sa w genyen, ou ka manje pi byen. Dayè nan prizon pa yo a se pa tankou prizon Ayiti, yo gen makèt yo, ou ka al achte bèl tenis ou. Achte tout sa w vle manje, ou gen microwave ou, ou gen, ou gen tout bagay. Bon, tout prizon yo pa gen menm tretman yo, sa depan de pou ki sa w nan prizon. Tout prizon Etazini se konsa wi. Antouka nan tout sa m wè yo, kote m deja la, m wè gen mwayen depi w vle pou w viv byen, w ap viv byen al nan prizon. E se se konsa yo fè l, yo menm yo respekte moun lakay yo. Dayè, polisye a pa menm ka pale avan w al nan prizon. On moman w sou yo, w fè yon kòb sou yo. Donk pandan y ap fè tout dezòd sa an Ayiti, lakay yo yo pa ka, kan w rive lakay yo, yo pa ka fè menm dezòd la avè w. men yo kab kondane w mal. Yo kab kraze w paske yo kontwole sistèm sa a. Jij la li menm ou ka fè yon ti bagay li ba w 50 an. Paske se li granmoun, li ba w tan l vle. La a se nan sa a yo pran nèg nwa ak minorite Etazini, y ap kraze l, y ap prije l. Men jodi a mwen di l, mwen defye Etazini, mwen defye yo m di l piblikman. E m di yo pwouve yon bagay nan sa yo te di kont mwen an. Poukisa yo pa fè l? An nou rete nan tretman an. Eske. Pa gen okenn tretman.
Eske pa gon moun ki pran nou nan prizon an ki vin pale avè w ki gen yon konvèsasyon etc. Tout prizonye trete menm jan Etazini. Yo respè, dayè yo pa menm ka pale, m di w polis la pa menm ka pale avè w. Polisye a li pa menm ka pale avè w. Li pa menm ka touche w konsa. Non men Guy, men pou sa yo chak jou met sou ou yo se bagay politik ou byen de bagay sou di son konspirasi ou byen se yon bagay men apre sa an kachèt ou byen sa yo pa gen moun ki vin pale avè w ki di w konsa etc. And then. Men wap tounen Ayiti la fè w poze w. Ay nan televizyon wè bagay sa yo, nan Hollywood. Non men. Pa gen bagay konsa monchè. Kòmsi w fin purge pèn ou epi w tounen san pa gen ankenn moun ki di w anyen. Kisa w te kab fè? Kòman yo tap kenbe w? Legalman kòman. Tande! E pa Etazini m, e pa Ayiti m te ye, Etazini m te ye. Si yo te kenbe m yon sèl jou, m tap sou yo wi. Epi yo te kenbe m yon jou pou de vrè. Non men, lefèt ke son konplo ki fèt sou ou.
Yo fè konplo a men fòk yo bay yon baz, yo kanpe sou bagay, yo di ok se kòb li te genyen bagay, yo kanpe sou yon baz. Kounya lè ton fini, kisa ou kab di ankò? Non men le fèt ke se yon konplo yo te fè sou ou, gon bagay ke yo te pè avan. Men kounya lè w fin lage kounya la. Paske yo abitye ak ayisyen, depi blan an pale, blan an arete ayisyen, ayisyen an fini. Konbyen moun ki te kab panse ke m kab vin la m vin pale an Ayiti? Ah lap pè el pè blan bagay blan yo blan yo kraze lap tounen kokobe li pap menm ka pale se sa tout moun te ap di wi yap bal on piki tel tank yo gad Hollywood wi tank yo gad film non men ou panse ke se gen de bagay ki konn fèt reyèlman wè men ou menm depi ou pran tout mezi ou met fanm ou e bagay pou pa al nan lopital yo lè yo rele w pou vin pran piki ou pa pran piki ou pa pran grenn yo ou pa manje nan men yo nenpòt kijan. Ki sa yo tap fè w? Gen anpil moun ki panse lòt yo tounen an Ayiti ou ta pral poze a. M pa poze la a? Non, sa m di, lè m di poze a, sa vle di ou pa nan politik ankò, ou ap regle afè ou, bay a sa yo, ou pa tap nan spotlight la, pa gen moun ki tap konnen vi w. Donk pou m poze pandan ke pèp mwen ap mouri nan mizè? Pou m poze tandiske timoun pa ka al lekòl, tandiske timoun pa ka manje? Pou m poze lè granmoun fin fè tout vi yo ap travay, kè yo rive 65 an pa gen. Ken politik leta k pou ede granmoun sa yo e yo fè tout vi yo ap travay pou yon leta yap fè agrikilti yo pa gen okenn asirans sosyal yo fin lè yo gen yon ti lafyèv li touye yo poum pozem lè yon fanm si l ansent li gen yon eklanp si l mouri la ap estèl ki dezyèm komin nan grandans an sipèfisi an popilasyon ou pa menm gen yo pa menm ka fè yon eklanpsi yo pa menm kab trete yon eklanpsi si fanm nan gen eklanpsi se voye l okay oubyen voye l jeremi. Alò devan tout bagay sa yo, devan tout enjistis sa yo pou nèg ta rantre lakay ou chita, kòman w tap santi w? Yo konnen e pa stil mwen. Guy, gen yon moman k rive e selon sa laprès te montre e selon sa bagay yo te montre, ou te nan konvèsasyon avèk Guy Philippe, avèk Moïse Jean Charles, ansyen senatè Moïse Jean Charles e

Donk eske ou panse ke se yon sòt de trayizon ou byen?
Bon m panse si senatè a fè yon trayizon e tèt li l trayi. Ay revolisyon an pi gran ke tout moun. Menm mwen menm ki vin ak mo a, si m fè yon makak, revolisyon an ap manje m, l ap pase sou mwen, l ap kontinye. Paske gen anpil moun nan popilasyon an ki dakò. Gen anpil moun nan popilasyon an ki konprann. Je popilasyon an ouvè. Yo wè fòk gen chanjman reyèl ki fèt. Donk se senatè a li menm ki ta di poukisa l fè e koub sa. Sèl sa map di w ke revolisyon an ap rive kote pou l rive a la. E tout moun ki fè koub, ki vann nanm yo, ki vann konsyans yo pou lajan ou byen pou privilèj, ki panse yo entèlijan, map di yo pèp pa konn pèdi batay. Pèp ayisyen an ap genyen batay sa. E revolisyon an se batay pèp ayisyen an li ye. E bon, jodi a genyen yon strikti ki mete an plas, entènasyonal la n ka di mete strikti sa la an plas. e gen yon premye minis, gen yon prezidan konsèy e batay ou a li menm antretan ap kontinye.
Premyèman yo fèl blamegan an paske yo awogan e sitou paske yo konn ayisyen byen. Dayè se sak fè yo mete n nan yon lojik pou nou vin aksepte sa yo fè a la. Ensekirite nap viv an Ayiti a se yon ensekirite òganize, sipòte, ankouraje pa tout elit Ayiti yo, Kowonpi yo, epi ap e pa e yon pakèt anbasad an Ayiti. Tout moun konnen l. Pa gen youn la a, nan anbasad, nan ba yo, nan gwo sa w konn tande yo, ki pa nan kontak avèk mesye e e katye popilè yo. Lè pou yo rele yo, yo rele yo. Lè pou yo voye cnn al wè yo, e e Fox al wè yo, nenpòt ba yo ale, yo konn ki jan pou yo fè l, pou yo ale pou yo tounen. Donk tout soyè kap fèt, zam sa yo k bay, minisyon k bay sa yo, ti mesye yo, sa kap fèt yo konn sa yap fè. Tout soyè kap fèt la a se nap nap viktim pou menm rezon Repiblik Demokratik Kongo ap viktim. Resous nou, sa n gen nan sousòl nou, tout sa kap fèt la la. Gen de zòn ki gen moun ke nèg yo bezwen vin fouye pou yo vin vòlè. E sèl jan pou yo fè l, pou yo kab fè l byen, se met moun sa yo deyò. Wap wè se sa yap fè. Ou panse ke tout ti kay bò èpòt Yo tap kraze di w se lagan. Ou panse li te nesesè? Yo bezwen zòn nan, yo pran l pou y al fouye, pou y al vòlè. Yo bezwen Matisan. Yo bezwen tout kote ki gen richès nou yo. Nou gen iridyòm, nou gen iranyòm, nou gen petwòl, nou gen lò. E nou gen lòt bagay. Yo vle kontinye piye, vòlè, dechèpiye. E yo òganize, yo fè moun pa kab viv nan peyi a, pou yo mete yo deyò nan zòn yo, yo menm pou yo vin eksplwate, pou yo vin vòlè. Wap wè kounye a, ok, ki politik sa ye pou w ta di m ke wi yo di bandi ap boule tout kay? lavil. Ki rezon? Se moun yo vle mete deyò. E se blan ki alatèt bagay sa. Donk nou ta swete ke sosyete ayisyèn nan ouvè je l e konprann konpleksite batay ke n ap mennen an la. Paske bagay la pa fasil. Men pèp pa konn pèdi. Yo kab pwisan. M konnen yo gen anpil pwisans men yo pa tou pwisan. Se sèl pèp la ki tou pwisan. Donk ankò yon fwa joun di a la a, kite yo met konsèy yo, kite yo fè dezòd, kite yo fè makak, pèp la ap bay pouvwa a moun ke vle bay pouvwa a oubyen jan yo bay li Sri Lanka a oubyen jan yo sot bay li Senegal la oubyen se pèp la ki prale kap bay pouvwa a jan wè l bay li Sri Lanka l retire l nan men moun li pa vle yo oubyen lap bay li jan wè l bay moun li vle yo nan Senegal.
Si yo mete konsèy la san dout konsèy tranzisyon san dout pral gen eleksyon ou panse yo pral nan eleksyon si yo fè eleksyon? Mwen nan ekip politik nou gen yon platfòm e se sa nou N ap diskite, e lè nou pran desizyon an, n ap fè tout moun konnen. Men m kab di w, gwo ekip k ap travay ed nou. Dayè nou gen delegasyon n ki an Afrik aktyèlman la a. Nou gen delegasyon n ki an Amerik di Sid, ke nou voye nan Amerik di Sid. E mwen menm pèsonèlman, m gen pou m vwayaje, m al Tiki, m al Risi, m al an Afrik. Guy, talè a, ou te pale de, ou pale nan tout, nan tout sa w pale, ou pale de kòripsyon, de movèz gouvènans. Sa yo se de bagay ki anpeche Ayiti mache e de fèt, se yo ki anpeche Ayiti Mache. Ou te eli sou Boukliye? Non. Ou pa te eli sou Konsòsyòm. Ou sou Konsòsyòm.
E, bon, anfèt, m ta pral mande ou ki relasyon ou genyen, pa egzanp, avèk lè pati politik nan gwoup Boukliye, phtk e menm Konsòsyòm jodi a. E gen plizyè rapò ke Kou Siperyè dè Kont soti ki montre gabji ke yo fè, movèz gouvènans yo fè e tout kòripsyon yo fè. Ki distans oubyen ki relasyon ke ou genyen avèk? Jan de pati politik sa yo oubyen platfòm sa yo. Mwen mwen toujou dil se pèp mwen ki sèl alye m ok pa gen lòt alye ke pèp ayisyen yon moun ou di ou renmen pèp la ou vle chita avèm map chita avè w men le jou ou montre m ou pa renmen pèp la ou pa renmen peyi a m pap avè w m sèlman lwayal a ide m pa lwayal a moun Si moun nan panse l ap vin bay kou, l ap vin fè bagay, nou li twòp, nou konprann politik twòp pou n ta pran nan kou. Nèg ki te rantre nan revolisyon an panse lè y ap soti y ap kraze mouvman an, e tan y ap pèdi, yo pa kab kraze mouvman an. Paske nou li, nou wè sa k rive Thomas Sankara nan fè konfyans, nou li, nou wè sa k rive yon pakèt lòt nèg, lòt lidè nan fè yon ekip moun konfyans. Donk sa pèmèt nou konprann reyalite a, nou wè sa yo fè Desalin, nou wè sa yo fè tout nèg yo. Sa pèmèt nou konprann yo plis. E lè yo vini, yo panse y ap vin tòpiye yon mouvman pèp. Se tan y ap pèdi. Donk si gen eleksyon, si ekip politik mwen vle gen eleksyon, n ap konnen sa pou n fè l. Mwen menm mwen gen sa pou n fè. Mwen menm mwen gen bon relasyon avèk mesye konsòsyòm yo. M trè pwòch Jeantel Joseph. Nou pale chak jou. Li gen Revèy ke nou trè pwòch. Nou pale, nou diskite ansanm. M trè pwòch avèk ansyen minis Nader, ansyen minis Vincent. ki te sou prezidan Jovenel Moïse, donk mwen pale ansanm avè yo, donk se ak moun yo m pale, m pa pale avèk estrikti politik ke yo te fè pati, oubyen bay, paske mwen menm mwen konnen yon sèl bagay, se batay pèp la, e batay pèp la jodi a, se nan revolisyon an li. Kisa w panse de klas politik Ayiti a? M kwè yo pale de tèt yo byen wi la, nan operasyon sa ameriken fè, li pran tout kowonpi yo, tout vòlè yo, li mete yo tout nan konsèy, youn pa ka di non. W ap wè ke yo te met non ekip nou an, Revèy Demokratik. Nou menm nou pa t deziyen pèsonn. Wè, menm moman n di non. E nan demen yo oblije retire n. Ay nou di non nou pa pral nan demagoji sa, nou pa pral nan vagabondaj sa. Non n te la tou. Nou te la kòm antite k pou te chwazi moun. E pa gen ankenn moun ki te kontakte w nan Karikom, Basa, etc?
Yo pale avèk plizyè reprezantan nou. Yo pale avèk Revèy, estrikti Revèy la. Yo pale avèk pòtpawòl mwen. Yo pale ak moun anpil. E ke men pozisyon n pa p chanje. Pozisyon n pap chanje k, ni caricom, ni Etazini yo pa gen okenn otorite legal pou yo vin enpoze sa a sou pèp ayisyen an. Sitou yon fòmil ke yo konnen k pap mache. Se kawo a yo bezwen fè plis, se kontinye piye, kontinye fè dezòd pou yo kab kontinye vòlè tout ti sa n genyen nan sousòl nou yo. Kòman m pral antre nan sa a? Nenpòt moun ou wè k antre nan konsèy sa a, konnen se yon demi moun li ye. Se yon moun kwochi li ye. Pa gen moun serye ki nan konsèy sa. Pa gen moun serye ki ka rantre nan konsèy prezidansyèl sa pou di m wi, se an pou anvi ede Ayiti. Se pa vre, se vòlò yo ye. Lè
Ariel Henry rete deyò peyi a, anpil moun te panse se te yon bon moman kòmsi pou moun te pran zam eksetera, eksetera, pran pouvwa, epi pran pouvwa konsa. E sa blan te vle? Ou pa janm wè l konsa. E sa blan ak. Akolit yo te vle. Menm nan laprès yo pa renmn yo pa konn tande yo. Fòk Guy Philippe met pye l atè, fòk Guy Philippe vini, fòk Konplo y ap fè konsa a wi. Yo bezwen pou nou vin fè yon mouvman ame lè yo konnen ke Etazini kontwole polis nasyonal li, li kontwole lame Dayiti l, li kontwole mesye ame l, li gen tout zam sa yo. Yo panse ke nou kab genyen Etazini ak zam? Pou n kraze sistèm sa a, nou pap kab kraze l ak zam. Gen anpil moun nan popilasyon an ki te panse yo ta pral fè move sa a. Si pèp la fè m konfyans, si jenès la fè m konfyans, si dyaspora a fè m konfyans, mwen gen responsablite pou m panse, pou m travay ak tèt mwen, pou m mennen yo kote yo di yo vle pou m mennen yo a. Kèlkeswa jan, si n te pran pouvwa a ak zam, nou te rantre nan palè nasyonal la, lè yo, yo te, yo te prèske ouvè l pou nou wi, pou n t ale. Epi yo te kab tou kraze mouvman an nan ze. Ou panse ke nou kab gen monopòl vyolans devan moun sa yo? Ou panse n kab rantre pou nou fè yon bagay konsa devan moun sa yo? No! Yo pè mouvman revolisyon an, yo pè lide k ap veyikile a, yo pè batay k ap mennen an la a paske yo santi sistèm nan an danje. Nou p ap pran nan pwovokasyon, nou p ap fè okenn mouvman ak zam. Mwen menm mwen di l, si yon moun, si yon moun, se yon revolisyon pasifik e objektif nou se pran pouvwa a pou n transfòme strikti Leta Ayiti a, pou nou fè yon Leta k pi jis, ki pi egalitè, kote moun ka ap viv tankou moun, avèk dignite, e kote blan, sitou anbasadè yo lè yo ann Ayiti, y ap konnen ke Ayiti reyèlman s on peyi souvren e lib. Men Guy, depi yon bann tan la, ke l te entènasyonal la, ke l te klas politik la, ap manipile popilasyon an. Ou wè l la, ou te Ou te Etazini nan prizon an? Ou tande l, ou tande mouvman ki te fèt kont Petrocaribe la, anpil moun te pran lari, gon pil manipilasyon ap fèt. Èske ou di tèt ou, pèp sa a pral pran lari vre pou fè yon revolisyon, pou mete yon retire, pou batay kont sistèm nan epi mete yon lòt moun? Wi, m panse sa wi. M panse sa. Sa m wè lè m al Gonayiv, oubyen lè m al Tigwav, oubyen lè m al Wanament, oubyen lè m Pòtoprens, oubyen nenpòt kote m ye, oubyen lè m Jeremi, nan Grandans oubyen Okay, m wè ke pèp la prè. Jan pèp la resevwa m, jan pèp la akeyi m, jan l swiv mwen pa rapò a lide ke n ap veyikile yo, Ayiti ke nou di n ap ba yo a, pèp la pre pou yon revolisyon. Si se pa t estrikti represyon yo mete nan Pòtoprens lan, ke anbasad amerikèn ak elit nou an mete, fè polis la vin tounen yon milis politik, fè lame dAyiti vin tounen yon lame kwoupyon, bon byen antandu, jan yo fè l la, ou wè se yon ekip moun san figi k ap dirije lame a, yon lame ke Etazini te imilye, Fè nèg yo pase tout sa yo fè a kraze demobilize pou wè jodi a pou nèg sa yo se moun sa yo y ap swiv donk ou kab konprann kiyès ki nan tèt lame sa donk nèg yo kontwole tout estrikti represyon nèg yo se kontwole tout e aktivite kriminèl nan peyi a yo gen tout lajan e sitou yo kontwole laprès laprès ayisyèn se youn nan premye responsab sa n ap viv jodi a la paske laprès la pa janm vre yon près ki osèvis peyi a moun sa yo k ap ese k ap bay k ap fè opinyon k ap jwe ak opinyon moun pale Nan radyo sa yo ak nan televizyon, yo pa fè travay yo. Yo pa fè okenn bagay, yo pa edike pèp la, yo pa ede pèp la konprann reyalite a. Bon, byen antandi ou konnen ke laprès la pou l viv, se ti reklam. E kiyès ki ba l reklam nan? Se boujwa yo, moun kowonpi yo. Kiyès ki ba l reklam nan? Se leta, koripsyon. Kiyès ki ba l reklam oubyen ki fè l fè yon ti bagay? Se anbasad yo. Donk nèg yo se vant yo kap mennen yo e erezman Bondye te met sak li rele medya an liy. Si pat gen medya an liy ou wè kote nou tap tonbe. Donk se sa li. Son sistèm ki rèd, son sistèm ki pwisan, son sistèm ki òganize men m baw garanti nap demantle l, nap mete l atè. Guy, pou nou fini seri kesyon sa, angajman w pap chanje. Donk yo pap janm jwenn yon Guy Philippe ki bèbè oubyen ki rete la nan pestèl, ki ap jere ti afè l. Non, w ap toujou kanpe batay. Bon, ki sa yon moun gen l ka ofri m ke m pa genyen deja? Sa depan ki sa w vle genyen, ki sa k pou fè w kontan. Mwen menm, kè m kontan e kè m ap kontan anpil lè m wè chak Ayisyen ka kanpe epi yo di, bon, nou menm nou p ap fè yon pa n ap ret nan peyi n, sa e peyi pa n. Timoun nan lè l fèt, li konnen l ka manje, li ka al lekòl. Jenn gason an fini, l pral nan inivèsite, l ap aprann sa l vle, oubyen l pral nan yon lekòl teknik, l ap aprann sa l vle pou l vin sèvi peyi l. Kè m ap kontan lè m wè Ayiti pa gen grangou ankò. Lè Ayiti nou menm nou kab kanpe devan yon anbasadè ameriken, nou di l fèmen bouch ou, la a yon peyi souvren, li ap fout ou deyò si w pale twòp nan zafè politik Ayiti. Donk mwen se Guy Philippe sa w ap toujou jwenn. Epi a laj mwen, konbyen m rete? M pa rete anpil non. Ou panse ke m ap negosye lanmou pèp mwen, ke m ap bakòp pèp sa ap ban m la aktyèlman, ke l nan dyaspora, ke l la, ou panse m pral negosye l pou yon privilèj pou konbyen tan? Pou dizan? Konbyen m rete?